Bon mwen kontan, mwen salye chak moun kap gadem sou platfòm sa a kèlkeswa kote yo ta twouve yo. Mwen salye nou nan non presye sovè nou Jezikri. Mwen se Don Rony Fermat Sen Vilyen, mwen se yon Artibonicien e map viv aktyèlman Sen Marc. Mwen. te soufri de yon maladi ki rele asm oubyen opresyon. Mwen soufri maladi sa a depi 1992. Mwen raple mwen atrape maladi sa a e m ap viv avèk li. Maladi sa a li fè m anpil tò. Maladi sa a mete m ajenou e maladi sa a pèmèt Lekòl mwen te bwate. Mwen pa t ka al lekòl menm jan avèk tout moun te chita lekòl. Tanto, si m fè yon semèn, m pa ka fè de semèn, si m fè de semèn, m pa ka fè twa. E m raple m lè m pral konpoze nan nevyèm ane, m t ap konpoze nan lekòl Kay Frè yo Senmak, ebyen, lè m sot twazyèm jou egzamen mwen, m ta pral fè anglè avèk matematik, maladi a pran m nan konpozisyon an, m te pèdi egzamen an. e vwala lè yo bay rezilta mwen te manke di pwen pou m te pase. Sa te pote m anpil. Maladi sa a te rann mwen rejte, imilye, abandone pa zanmi, fanmi e menm sosyete a. O pwen ke m te rive yon kote m te mande èske ap gen lavi pou mwen? Èske m ap ka gen yon madanm pou m fè timoun pou m fè vi m? Tout refleksyon sa yo te pouse m a bwè klowòks. pou m te mete fen nan vi m. Rive yon kote, nou te menm rale kouto pou n te dage tèt nou. Sepandan, Bondye pa t ko vle. Bondye te toujou gade nou lavi. Ebyen. Men, ann di, lè w pran klowòks sa a, kòman w te vin fè? Ou pa mouri? Ou t al lopital? Kòman sa te ye? Bon, m pa.
M te vin pèdi kontwòl mwen. M pa konn kòman sa te pase, men tou senpleman, lè m te vin gade, m te jwenn mwen. paran m te mennen m lopital. Yo te mennen m lopital, fè tretman, fè lavaj etsetera, bon sa rive mwen la toujou. Ebyen ofil di tan mwen te vin rive rankontre avèk Lesenyè. Men avan, e manman w, e manman w? Manman m li menm, gen yon fwa mwen retounen andeyò nan zòn kote nou sòti, n ale an vakans, epi lò maladi a ta pral pran nou, dan lanwit. Lè maladi sa a pran nou. Manman m vin soti deyò li gade nou wè jan nap rakle, jan nap esoufle anlè, jan zye nou ap soti, lang nou ap soti. Li menm li pat ka sipòte sa, li te antre anndan an, li te oblije pran yon kouto, li te di bon mwen menm map fini avèk ou jodi a, m paka wè soufrans ou. E vwala m gen grann mwen Bondye te sèvi avè l nan sware sa, nan lanwit lan, ebyen li te soti, pandan li soti l gade l wè manman m ap leve kouto a anlè. Epi l pap! Li pran men manman m epi l rele anmwe, lòt moun te soti vin pote l sekou, sa fè sa pa t gen tan rive mwen nan lè sa a. Ebyen, sepandan, mwen vin kontre avèk Lesenyè. Mwen vin kontre avèk Lesenyè 2010. Bondye kwaze avèk mwen, m ap sèvi Bondye. Pandan m ap sèvi Bondye, m vin ap antrepran dè aktivite avèk Lesenyè. Pandan mwen la m ap lapriyè, mwen. Gen yon Afriken ki soti an Afrik ki vini ki vin priye pou mwen, pou maladi sa a, li pa koupe. Gen yon Endyen ki vin priye pou nou, pou maladi sa a, li pa koupe. Nou gen yon byeneme frè ki te soti Okap, malerezman, ki pèdi lavi l jodi a, ki vin priye pou nou, pran nou monte montay avèk nou, jene, sa pa janm pase. Nou fè karant jou de jèn, n ap lapriyè, maladi a toujou la. Nou fè sèt twa jou, maladi a toujou la. Ebyen, nou vin rive yon kote nou te pèdi espwa. Nou te konnen se yon ka pèdi. Nou rete la, malgre tou nou pa t pèdi lafwa. Nou te trè trè kouraje. N ap sèvi Lesenyè. Ebyen, lè jou a rive, tan tantatandi rive sou nou. Bondye deside li geri nou. Kouman Bondye geri nou? Nou gade dan zye premye tan, nan sonj nou, nou gade nou wè nou te deyò, nou antre lakay nou. Epi nou wè genyen plizyè sèvant Legliz la. ki antre lakay la, ki pran tout rad nou genyen, tout sa ki apatyen avèk nou nèt, yo lave tout. Lè m di, O, nou vini, nou lave tout bagay yo, e m gen randevou pou m soti la a, kòman m ap fè? M pa gen lòt bagay pou m met sou mwen? Yo di, Non, nou te oblije lave yo, pa bezwen fache, nou lave tout pou ou. Epi de la etan, yo rele mwen pou m soti a, pandan m ap soti, m di, Wè, men m bezwen soti, m pa kapab. Sa vle di, menm rad pandan m antre yo, m retire yo, yo te gentan pran yo lave tou. Ebyen pandan map fè kòlè m prale, gen yonn ki kouri pap e kenbe m epi yo pran yon rad sou liy nan yo mete sou mwen m ale. Ebyen 8 jou plita, 8 jou plita mwen gade m wè map monte yon kalvè nan lespri m. Map monte kalvè a, se vrèman difisil map monte. Pandan map monte kalvè a, m wè m rive yon kote m wè yon ti frè m kanpe devan m epi m wè yon elikoptè kanpe anlè epi l pwojte yon pwojeksyon anba sou nou. Li. klere yon bagay, men m pa sezi egzakteman sa yo montre m nan. Pandan m pa sezi a, de la etan, m gade m wè m deplase, nou kanpe nan yon wout. A distans, m pa wè pèsòn non, m wè kò mwen kanpe. Pandan kò a kanpe a distans sa, epi nanm nan kanpe nan yon lòt distans, n ap gade kò a ki kanpe laba. Pandan kò a kanpe laba, epi nou wè yon pèsonaj ki desann. Epi li parèt, nou tande li di, Mwen se Bondye. Mwen desann jodi a. Mwen vin geri maladi nan lestomak wa. Epi li touche lestomak mwen, epi de la etan, dan la nwit mèkredi 12 e 13 avril, ozanviwon de zè di maten, zye nou klè, nou geri. Depi lò a, nou a de men anlè, n ap bay Bondye aksyon de gras, paske l geri nou de maladi asm oubyen opresyon ke nou t ap soufri depi 31 ane. A note ke m di maladi sa a bwate etid mwen. Malgre nou fè efò, nou fè efò nou kenbe, men jan nou ta dwe aprann, menm jan avèk tout moun, nou pa t ka rive konsa paske nou pa t posede tèt nou, nou pa t gen yon sante fizik pou nou te kapab aprann lekòl. Jodi a, Bondye fè l, nou lib e liben, n ap rekontinye avèk tout aktivite nou te dwe fè nan lavi nou e n ap avanse gras a Dye. Men ou pale, ou pale lè ou te nan nevyèm ane, ou pa t ka konpoze, ou pa t janm desann de nevyèm ane a? Wi, nou te retounen al konpoze, e fò m di nou tou maladi sa te mèt mwen fè operasyon nan kè, vi avèk remèd yo t ap ban nou, yo te rive afekte kè a. Nou te vin al fè operasyon nan kè, lè n al fè operasyon an, lè doktè te di nou pa ka aprann ankò, men paran nou te kanpe sètènman pou nou pa t al lekòl. Men nou te veye yo anba anba, nou te pran pyès nou, n al enskri nan yon kolèj. Enben, nan kolèj nou t al enskri a, nou pa t janm al lekòl pandan ane a. Lè egzamen rive, nou te rive al konpoze, pa lagras de Dye, Bondye te pèmèt nou te loreya pou lekòl sa a ke nou te al konpoze a. Malerezman ki pa egziste jodi a, se te Kolèj Karayibeyen nan vil Sen Mak. Lè maladi a pran ou, kisa l konn fè ou kòm doulè, sa konn bay ou kòm doulè? O, se vrèman trè di. Maladi sa a lè l pran ou, li fè ou esoufle anlè, ou pa ka sipòte, se souf ou k ap koupe. Se souf ou k ap koupe. O pwen ke si w pa genyen yon medikaman avèk ou pou w gen tan desann furè maladi a, e. Ou sè a mwen. Ou di ou geri, ou pa al lopital e ou kwè ke ou geri, kisa ki fè ou kwè ke ou geri tout bon vre, kòm prèv, kòm prèv ou genyen? Kòm prèv mwen genyen ki fè m geri, depi lò mwen pa t janm ka fonksyone san m pa gen yon medikaman nan men m. San w pa gen yon ponp oubyen gen yon konprime, gen yon doktè te vin rive kontre avèk mwen, li te konprann sitiyasyon m nan, li te preskri m yon konprime. Konprime sa a, m kwè li anviwon 500 dola anojou. 500 dola chak semèn fòm achte li gen ti flakon an gen 10 konprime ladann chak jou fòm pran omwen 2 nan konprime sa poum kapab pase jounen poum ka mache poum ka fonksyone sinon mwen paka mache soti la mwen paka mache avèk 50 ou 60 mèt mwen pa kapab map gentan esoufle anlè. map gentan pase moute anlè men jodia mwen fè tout aktivite mwen mwen pa soufle anlè ankò mwen pa gen pwoblèm mwen pa pran oken medikaman depi 13 la depi jedi 13 mwen pa janm pran medikaman ankò epi mwen fè tout aktivite mwen okontrè mwen pote chaj okontrè mwen benyen alèm vle mwen nan machin mwen mwen friz machin nan jodia mpa gen pwoblèm. Okontrè, m fè efò, m ale moute mòn, m ap fè eksperyans pou mwen, e m wè tout bagay ale byen pou mwen, e byen trè byen. Donk sa se travay Bondye fè pou ou? Wi, se gwo mirak Bondye opere nan lavi m. Mph. Kounye a la, e, m konnen, m aprann tou ou gen ministè. Ki jan de ministè ou genyen la a? Mwen, Lesenyè ban nou dirije yon ministè pou Li. Se ministè devanjelizasyon pou sove lavi, msvi. e yon moun ki ta renmen wè ou mèt ale sou youtube lan wap tape mesvie m e s v i e mesvie TV epi wap wè tout aktivite nou abitye fè nan peyi a.
Nan ki legliz ou mache ye? Nou pèsevere nan premyè egliz di Nazaryen de Sen Mak dirije pa pastè Jacques Pierre Antoine e son ekip. Mèt nan.
Si w ta gen yon mo dankourajman ou t ap lanse pou moun k ap koute w la a, paske w konn se geri w sèl l ap ye la a? Wi, m ap ankouraje avèk tout moun ki nan yon soufrans kèlkonk, petèt li pa yon maladi, men penenpòt sa k ta kanpe devan w nan, m ap konseye w fè lafwa. Mete lafwa nan Bondye, e yonn nan bagay ki enpòtan nou bezwen fè, se mache dwat. Pa bliye m di, anvan Bondye geri m, mwen wè yo vin lave tout bagay lakay mwen. Sa vle di gen yon pirifikasyon ki fèt anvan, anvan Bondye vin geri m. Sètadi ke nou te kapab isi itilize le Som 103, ki di, Mon ame beni Letènèl, ke tou se ki è tan mwa beni son sen non. Mon ame beni Letènèl e noubli oken de sè byenfè. Se lwi ki padonn toutè zinikite, men ki geri toutè maladi. Sa vle di Bondye padone inikite m yo dabò. epi sètalò li deplase pou l vin kontre avè m pou l geri maladi m. Donk, ou kwè ke si yon moun ajoute lafwa l nan Bondye, menm jan l geri w la, l ka geri moun nan tou? Li ka menm fè plis ke sa. Li ka fè plis ke sa. Di, mwen menm sèvitè l, Don Rony Fermat Sainvilien, pou l te fè pase yon mesaj pou li. Mesaj la, kòm li di l nan Sòm 68, vèsè 12, Bondye nè ke pale, e yon mesaje de la bòn nouvèl son une grande armée ebyen Bondye di pou m di pèp la pou yo pandan mwen te gade m wè m a letranje alòske m pako vwayaje pandan m a letranje a m wè m nan aktivite epi gen yon moun ki vin devan m li di frè Rony pou jan bagay yo prale la jan peyi dayiti ye la poukisa ou kite timoun yo nan peyi sa ou pa bezwen yo M di wi, men menm lè peyi a konsa mwen map retounen. Li di non, voye chèche timoun yo. Delaïtan, m gade m wè papye gentan nan men m, pandan map prepare papye yo, timoun yo gentan vini, nan yon klendèy. Lè timoun yo vini, gen yon lòt ki vin kote m ankò. Li di, Rony, apa ou voye pran timoun pa w yo, enben e pa m yo, ou kite yo pou yo fin deperi? M di non, ou pa bezwen fatige w non, menm lè ou wè timoun mwen yo vini, mwen menm map retounen pou m al kanpe nan peyi a. M pa ka kite peyi a konsa. Epi pandan mwen m ap retounen, m gade mwen, mwen nan yon kazye, mwen nan yon kazye devan yon jij. Pandan m devan jij la, mwen gentan nan jijman, jij la mete tout moun ki te nan kazye a deyò, li rete mwen menm avèk li sèlman. Pandan m kanpe devan l konsa, l kanpe avèk yon distans, li di, Èske nou pa wè jan peyi sa a ap fini la a? Nou pa wè eta peyi a? Nou pa wè peyi a ap fin deperi? M di wi. Li di sa nou fè pou sa? M di oh, m fè anpil wi. M travay anpil. M fè anpil evanjelizasyon. M fè anpil kwazad e m òganize anpil moman de priyè nan tout peyi a. Li di non, ou pa ko fè ase. Ebre 12, vèsè 11. Li di, Eye di zèl. Eye di zèl. E non de laparès. Soyez fervent d'esprit et servez le Seigneur. Kreyòl la di, Travay di. Pa fè parese, mete aktivite nan sèvis n ap rann Senyè a. M di, O! Epi li di konsa, Si se mwayen ou pa genyen, men, pran sa! M wè l mete yon resipyan kote m nan, li di, Pran sa, ale, al travay! Epi m pran, m soti pou m ale. Pandan m prale, sou wout la, epi m tande yon vwa odibleman, m pa wè pèsonaj la non, m tande vwa k ap chichote nan zòrèy mwen. Li di, Enben, si se konsa ou di ou travay di, ou p ap fè anyen ankò. Enben, peyi sa a, sou kont kiyès li ye la a? Peyi a ap fin deperi, peyi a ap fin detwi, se sou konsyans nou wi. Sou konsyans nou peyi a ap fini nan eta sa a. M di, Kòman sou konsyans nou an? Li di, Wi, se sou konsyans nou wi. M di, Enben, ki sa pou nou ta fè? Li di, Enben, se konsyans pou nou pran. Se konsyans pou pèp la pran epi pou bagay yo mache. Vrèman, m leve nan sonj lan epi m antre nan lapriyè. Pandan m antre nan lapriyè a, m gade m wè, pandan m sou jenou m nan, m gade m wè, mwen twouve m on kote. Lespri m transpòte. nan yon zòn, men m pa idantifye zòn nan, men pa gen simetyè non, pa gen simetyè. Ou wè nan zòn nan nan yon tè lib, epi m gade m wè yon gwo kwa ki pentire tou de nwa, epi ki anchene avèk de kalite chèn. Yon chèn ouye, yon chèn nèf. Epi tout kò chèn, tout kò kwa a anchene nèt, pa gen yon kote pou manyen di se pa chèn yo manyen. M di kèt, Lesenyè, sa sa ye la a? Di nou non, pale avè nou non. Li di sa a se peyi a. mesye yo pran yo kondane nan sitiyasyon sa a. Ou pa wè tout sa k ap pase la a? Pèp mwen an pa ka di anyen? Pèp la pa ka revòlte? Se la nèg yo kondane peyi a. Peyi a anchene. M di, Oo! Sa pou nou fè? Li di, M konnen m pale avèk nou deja. Se konsyans pou nou pran. Se konsyans pou pèp la pran. M di, Oke, dakò, le Senyè. Epi m kontinye nan lapriyè. Pandan m nan lapriyè, epi syèl la pral louvri zye m. Li moutre mwen Pa gen tranbleman de tè Pa gen gè Pa gen zam k ap tire Tou senpleman m gade m wè yon bako lodè yon kote ap kraze kay Epi yon lòt kote ou pa wè oken bako lodè Tou senpleman kay ap kraze avèk tout moun ladan yo Pa gen pèsonn ki epanye Sof moun k ap gade yo sèlman Lè m gade m wè kay ap kraze moun ap mouri Kay ap kraze moun ap mouri M di o Lesenyè Men peyi yap fin kraze sa pou nou fè? Li di m pale deja, se konsyans pou nou pran. M di dakò. Mèsi. Pandan m di sa a, m wè m pral vire pou m ale, pandan m pral vire a m gade m wè mwen menm avèk 2 lòt kòlèg mwen. Epi pandan nou pale telefòn nou sone e opòtinite Biden nou vini. Nou di viza Biden nou tonbe. Pandan viza a tonbe a, epi m di mesye yo non, nou menm mwen pa prale non, paske fò m rete kanpe pou peyi m. Mwen menm pap vwayaje, mpap kite peyi a. Epi lòt 2 moun yo di non menm, ah ou menm ou mèt kanpe koze gade w nou menm nou prale. M di enben nou mèt ale, mwen menm kanta pou mwen map rete la. Epi lèm di sa, m gade m wè malèt yo gentan prepare, epi otorizasyon yo nan men yo, yo prale. Epi pandan yo prale a, m di bon pa gen pwoblèm, mwen m rete. Lè m di m rete a, epi gen yon pèsonaj ki parèt ki di aa, wè w pa ale, ebyen si w pa ale, men sa pou nou fè. Retounen al legliz yo. Al mande tout legliz la pou yonn mande lòt padon. Menm lè w te konnen yon moun te gen pwoblèm avèk ou, se moun nan ki gen pwoblèm avèk ou, al mande l padon. Mande moun nan padon, epi se konsa, lè sa a, n a va jwenn fas mwen. Menm jan l di nan Zakari. premye vèsè 3. Pawòl la di, Di lè donk, ensi pale Letènèl dèzame, Revne a mwa, di Letènèl dèzame, e je revyendre a vou, di Letènèl dèzame. Men kounyè a, mwen menm Senyè ki gen tout pouvwa a, men sa m voye di nou, tounen vin jwenn mwen, m a tounen vin jwenn nou tou. Se vre wi, sa m di nou la a. Zakari premye, vèsè 3, se mesaj lan Bondye mande pou pèp la retounen vin jwenn li. Men dabò, se pou nou pran konsyans e pou nou yonn padone yonn lòt, epi kounye a Bondye ap tounen vin jwenn nou, nou va soti nan sitiyasyon ke n ap viv jodi a. Se mesaj sa a ke nou te resevwa de Lesenyè pou n pataje avèk Legliz la e avèk tout pèp Ayisyen an pou nou. Ou se moun ki renmen enfòmasyon? Abòne sou chèn YouTube 1000 Sans Madeus la. Lè w fin abòne, klike sou ti klòch la pou resevwa notifikasyon. A chak fwa yon videyo tou nèf tonbe, pataje l tou avèk zanmi w.